Nou salye tout moun, nou salye tout zanmi telespektatè, tout zanmi telespektatris ki branche Koulo Spò, ki ap swiv emisyon sa, nap raple w ki pase lendi ak vandredi, lendi 8 è pou 9 è di swa, vandredi 8 è pou 9 è di swa. Donk mikwo prezantasyon se mwen menm wap gade la, Mickael RN se la mwen, M. Coolman, bon grenn bag pitit pèp la, ti nèg match lan, Koulo Koulo pou tout moun. Elizabeth Snijay prezan ki se animatè serye men ki li menm ap fè tout manèv yo atravè emisyon sa Koulos Sport dayè se misye ki reyalize emisyon an donk pa gen manti nan sa nap demare trè vit men byen avan banm raple n ke si n gade Maroc souman la nap wè se Visa Center donk sa pa gen manti ladan l Visa Center serye m salye James Lee afè pa m tout tan menm jan map salye pdg. Jean Max Cajuste, Menm jan m ap salye rès ekip lan, m ap salye Ti Planèt, m salye Jaki Boul, m salye Jan Oudo Gwo Dlo, m salye Jaja, m salye Metwonòm nan, Reginald Sen Flè direktè spò nou atravè Radyo Max FM e n konnen ke nou menm gen emisyon ke n fè 8 è pou 9 è nan maten lendi pou rive vandredi Radyo Max FM donk nou tout konnen l jodi an la nan zafè transmisyon nan zafè emisyon se Max FM li ye tonton ok bon e fidèl oditè fidèl oditris. Fidèl telespektatè, telespektatris, dirijan foutbòl, moun ki renmen MC Coleman, moun ki renmen sa k ap fèt la la, deja m kòmanse pa remèsye nou. Paske m te di n sa deja, bagay yo se ti kal pa ti kal. Nou p ap fè anyen nan prese, n ap pran san nou, n ap pran tan nou paske nou konnen sa n ap fè a. Nou konn pwodui a. Nou konn kisa ke nou pote pou ou. E n konnen ki objektif la. Nou konnen kisa pou renmen e nou konnen kisa pou nou pataje avèk nou. E ou konnenl deja, nou menm nou fè spò ok, nou fè spò men pou le moman nou aksantye nou plis nan zafè foutbòl men nan jou kap vini yo ou gen pou jwenn diferan disiplin spòtiv ou gen pou jwenn tenis, ou gen pou jwenn baskèt, ou gen pou jwenn bòks, ou gen pou jwenn rigbi tout stil medam mesye atravè emisyon sa ok ki se Koulou Spò. M ap demare, medam e mesye, pou m di n ke aktyalite lokal la, se rezilta sezyèm joune chanpyona veteran Sen Mak li menm li fè. Donk veteran Sen Mak nou konnen kote ke gen veteran Gran Desalin nan gwoup B a ki te genyen Lopital Sen Nikola 3 gol a 1. Ou genyen Denis Rolph Emmanuel se li k te make pou Lopital Sen Nikola. Alòske gen Jean Wilbert Joseph Icardi, Joachin e Joanel, donk li menm ki te make medam mesye pou ekip sa a. Ok, n ap pale de veteran Gob Saline. Sa pa gen manti ladan l. E m ap raple nou, dezyèm match lan se te veteran Senmak, Laprès. Donk yon match ki te fini zewo zewo. E nou ka gade l, ti mesye Laprès yo k ap enjoy yo. Anpil bèl echofman, bèl bagay, ou konprann. Bèl foto kap fèt donk se bèl bagay nèt bèl ekipman ok donk men laprès kanmenm fè 0 0 laprès elimine men match la se ton final ke li te ye paske veteran se mak ti mesye yo pale twòp kou biyas lòt lòt yo èske ou konprann donk kiki èske ou konprann donk men nou menm nou la donk nou la nou te pote yon trè bon match kanmenm laprès veteran donk pa gen manti nan sa ok. E ann kite sa a paske fò n te fè ti pale de li men n ap kite l e trè trè vit dosye e veteran e Sen Mak la ki òganize chanpyona nou pral gade e nòmalman ekip Akayè an ekip Akayè an ekip izolan tou pwisan e Akayè nou konnen k te jwe e fas Cosasul match retou lan e match ale an Repiblik Dominikèn se te zewo zewo dayè Gouly se te lòm di match donk gadyen ekip Akayè an donk nou tout konnen Gouly li pa t arive fè deplasman an Madam Mercier avèk Akayè, enfòmasyon fè n kwè ke paspò msye te tonbe nan dlo. Paspò msye tonbe nan dlo, ki fè ke msye pa t rive, mesye a pa t rive fè deplasman avèk li Kap Akayè a pou t ale Meksik. Donk pòs yo te pran, s on pòs se bon, ou te kapab di, msye petèt pa t menm konn si l ta pral jwe. Donk yo oblije pran msye al avè l. Bon, nou tout t ap gade match lan, mesye sa fè yon seri de erè, se bagay tèt chaje. Bon, erè se domèn lòm, sa egziste nan foutbòl la men gen de lè l twòp, ou santi te manke gen yon motivasyon. Eske se Wilmann ki tale a ki koz? Je ne sais pas, paske Wilmann exime misye se premye jwè ki te anpil moun di sove men misye di li menm se deplase li deplase paske lè l rive nan otèl la l gon tonton l ki vin chache l l ale èske w konprann donk misye di ke e dayè misye gen mesaj li li gen mesaj li la banm li banm fè lekti a pou nou Wilmann exime misye di ke Akayè football club pèp ayisyen mwen koube m byen ba devan nou pou m ekskize m. Donk sa fè anpil nan nou mal, men mwen pat gen lòt chwa. Mwen renmen foutbòl, se pasyon m. Mwen renmen ekip Akayè a, se san m. Men mwen renmen vi m tou, se li mwen potko pèdi, mwen eseye sove l. Nan peyi m, mwen pèdi dwa pou m manje, pou m dòmi, pou m sikile, pou m al lekòl, ok, pou m abiye. Mwen pèdi tout dwa m pou m te di, men sèl sa l te rete a se te kò l, donk te fè yon jan pou l sove l. Nou goumen, nou pran move so, nou pran move so sou senti m e nan yon vye kò ki petèt chaje ak maladi paske m pa gen dwa lasante pou m te konnen. Se ti moso souf la m rete. Donk mwen pa t, mwen pa, nou pa menm bezwen imajine, mwen te oblije ale. Donk m pa konn kisa k pral tann mwen, men sèl sa m konnen, Donk selon sa misye di, donk si yon ayisyen li chwazi viv an Ayiti li ka egziste pa gen yon kote li pa ka egziste. Misye di ke lè l imajine li ak manman atis Roody Roodboy jan l mouri pou 5 mil goud e li menm podyab li pa gen 2 gouden ok donk eske bagay la pa t ap pi grav pou li. Donk li jwenn okazyon an li fè l li pwofite. Misye di ke li sove kite yon gwoup petèt ki pèdi yon 3 pwen sa fè mal anpil men li kouri sove kont kidnapin. ki pa epanye pèsòn e ki prèske tounen yon kilti, medam men se yon bagay ki nòmal e nan peyi a. Donk si w kwè m manti, mande e jan misye di, mande mouche leta. Mwen kouri sove kont masak paske mwen pa vle jwenn lanmò pa m tankou e jan moun Lasalin, Bèlè, Kafoufèy, Gran Ravin ak lòt kote mwen pa site yo. Donk, kilè l ap rive sou menm? Se sa misye di men li menm se pa sa l swete. Donk an gwo, m panse ke misye site non pakèt moun ki mouri. nan peyi a e gen anpil moun ki wè misye plizyè fason gen moun ki wèl byen gen moun ki wèl mal menm jan majorite moun ki di ki di misye son ewo le fèt kel chwazi fè chwa sa ok donk antouka se sa malgre gen lòt enfòmasyon ki di lòt moun ankò k sove e pa egzanp gadyen an bon anpil moun menm nan match yo gen moun ki tap bay match yo k te gentan pran plezi yo di gadyen sa pa fouti tounen Pase misye lè misye ap pran gòl yo bay tèt on dirè son nèg kap veye kilè match fini poul mete gòl men se grav sa nap pale a li grav anpil non peyi kote ke ti jèn nan li gen m souvan di nou sa nèg la ap jwe foutbòl se metyel nou rele foutbòl la pwofesyonèl pa gen anyen a wè pase ke menm menm blan menm moun kap fè kòmantè nan match foutbòl la yo di ayiti pa jwe tankou ekip pwofesyonèl donk alevwa pou nou menm ki la nou konn jan bagay yo ye. Ok donk pou lè nèg ap sove mesye an loje pase pa gen mwa paske pa gen mwa yo pap viv ok lòt bagay ki te gen ankò nan match foutbòl la ke ap fè moun ri e ki grav ekip kou Sassoul la ebyen vin rive yon moman banm gade banm gade pou nou byen gen yon jwè ki rele Santi Jimenez misye rive yon kote misye di ke li pral fè echanj mayo misye ta renmen fè echanj mayo avèk jwè Akayè. ok misye ta fè echanj mayo avèk jwa kay yo donk se sal te vle ebyen lè misye ale poul fè echanj mayo nèg yo di misye jwè yo di misye yo pap ka fè echanj mayo paske si yo bay mayo sa yo pa gen lòt gade ki grav map di la si yo bay mayo sa yo tap jwe a yo pap gen lòt pou yo jwe ankò sa vle di pa gen 2 alòske mtap gade Messi nan match Barcelone medam mesye. Misye swe, misye mouri yon antran pou lan tale yo bal yon lòt mayo menm jan. Menm sou vètman yo bali menm jan tankou sak pousel. Se pa menm foutbòl nou dakò men mesye. Men si nap di ekip foutbòl la pwofesyonèl fòn pa vann moun sa nou poko pwofesyonèl e fòn pran konsyans ken pa pwofesyonèl. Paske wè sak rive a misye vin fè sal mande lap bay jwè lal mande tcheke mayo a jwè yo pa kapab anben li oblije bay pal la. Anben vin gen 2 lòt jonkò k rapwoche jiskaske tout jwè ekip Meksik yo nèt pou sa sou yo, yo bay chak grenn jwè Akayè yon mayo epi yo pa pran. Sa vle di pa gen okenn jwè Akayè ki ka bay mayo. Ou konprann? Donk pou ekip vwayaje se nan doulè. Donk sa menm rive fanatik Cruz Azul yo mande pou ke federasyon Meksik la pou yo mande Ayiti match toujou pou yo fè mesye yo fè yon semèn ap antrene ansanm avèk yo pou yo kapab gon lòt motivasyon. Se grav. Men, se nivo nou men, yon moun te ka petèt di bon sa misye ap di se pa menm bagay avèk lòt peyi men mesye, lòt peyi yo te konsa pou yo travay. Èske nou ka fè tan, foutbòl la depi 1904 wi l kòmanse mezanmi. Depi 1904 gen federasyon ayisyèn foutbòl wi, nou wè konbyen tan sa fè? Kòmsi nou rete menm jan an, anyen pa chanje? Se tèrib monchè. Ok, e, antouka banm di n ke chanpyona nasyonal premyè divizyon an li. Selon enfòmasyon ta sipoze mwen m rete nan ta sipoze mwen m se lè l jwe m ap vin la ankò dèyè kamera m ap vin la m ap pale avèk nou epi m ap di nou sa k gen men jiskaprezan jodi a se vandredi l ye nou ka konprann donk sa ka rive demen gon bagay ki chanje men ou menm k ap gade emisyon pase m konnen gen moun k ap gade yo ba l regade met nan tèt ou emisyon sa fèt vandredi yo ba nou pwogram nan n ap pataje l avèk ou kounye a èske l ap jwe èske l pa jwe m pa konn sa. Pase gen twop bagay jiska prezan kap di la. Chanpyona nasyonal premyè divizyon. Donk janm di nou nou pral gade poun wè medam mesye samdi 17 avril nou sipoze gen match sa yo gen Racing Club Haïtien Wanament nan stad Sylvio Cator e dimanch ap gen rès match yo Racing Football Club Dègonayv Akayè. AS Mirebalais Violette, Cavalier, Real Hope, US Rive Artibonitienne, Triomphe, America, Don Bosco de Petion-Ville, Cosmopolite, FICA, ASC Baltimore, Tempête, Juventus des Cayes. Donk sa se pwogramasyon dezyèm joune chanpyona nasyonal de premyè divizyon. Ok. Pwogram nan m panse ke m ba nou. Bon m pa menm ret sou li twòp. M pa ret sou li twòp pase ke m pa konnen ki sa k pral pase. Men sof ke, paske sa sa k fè m di n sa, pa bliye yo te ba nou deja medam mesye yon pwogram. Gen match ki jwe, gen match ki pa jwe. M pa la m oblije rete m sou dout tou. Men kanmenm m gen pwogramasyon an, mwen ba nou l. Ok? E lòt bagay ankò ki konsène chanpyona nasyonal la e m vle pataje avèk nou jodi a, M panse ki enpòtan ke nou pat gen chans menm jwenn opòtinite a. Chanpyona nasyonal la pral demare, ou ka sezi wè jodi a la gen de jwè ki poko menm konn nan ki ekip yo pral jwe, a lensta de Francy Pierre afè pam, timoun Sen Mak, men jodi a ki yo kap Ayisyen. Francy Pierre, misye te jwe avèk ASC, li te jwe pou ekip ASC afas Vapò, yon ekip ki rele Vapò, Okap. Yon match amikal, match de preparasyon. Misye se jwè Real Ducap, selon enfòmasyon yo. Enben misye kite. Misye kite lokal Real du Cap la ebyen pou l ale nan lokal Èske nou konprann sa m di a? Li kite lokal Real du Cap la pou l ale nan lokal ekip ASC a. M salye Xavier Respè sou chat sa, sou thread sa. Ebyen m pral fè n tande pou n gen yon ide de sa k ap pase a. Francy Pierre misye ki t ap pale nan mikwo yon jounalis ki rele Jose Petit Frère. Afè pa m Jose, m salye w gason m. E misye pale nan mikwo jounalis la epi nou pral wè kòman, kisa ke misye li menm li ta di e ou menm k ap gade la a, w a fè yon analiz. Ann al tande oubyen ann al gade Francy Pierre, m pa ka di si se jwè Real du Cap, si se jwè ASC men sof ke l avèk mayo ASC sou li, se bagay tèt chaje, ann swiv li. Pierre Francy jodi a prezan pou lekip de l ASC fas a Vapor, e se avèk ki kontantman?
Bon, jes m panse ke m ap salye.

te gen ant nou menm ansanm avè ANC epi jis te vin arive tout bagay te fin kloz epi m te vin arive leve vin jwenn Guy Philippe.
Alò, èske se Di Jean-Jacques ki te ba w feu vè oubyen se konsa ou te rete ou te deplase ou al jwenn ANC a? Bon, jiskaprezan sèke nèg yo te fè apwòch avè m bon epi m te arive leve vin jwenn nèg yo men sèke m panse ke avan ke m te leve jis te gen Te gen yon rankont bagay jis reyinyon reyal ansanm avè nou tout sa men jis sa patap ka mache epi nou arive vin jwenn AS lan. Donk ou te alète dirijan yo sou depa ou? Bon m te di m te di yo sa men se ke tout bagay pat fini o top men se ke m te oblije pran angajman.
Alò pou vin nan AS se deja ok oubyen sa pral ok? Bon jiskaprezan la tout bagay poko ok paske wikenn kap vini m pap ka jwe pou AS. Bon a koz de dirijan. Eske nou sòt? Eske nou pran san nou? Eske nou pran tan nou pou nou tande frèn ti pyè a? Eske nou byen pran san nou pou nou tande jwè a? Bon son bèl jwè men eske sak rive a se li menm? Eske se li k koz sa? Sa li sak rive a la? Se kesyon m poze. Eske se dirijan yo ki koz? Nan ki ekip li pral jwe? Paske menm li menm la jodi a l poko li poko konn si l ap jwe. Nan ki ekip li pral jwe finalman? Sa grav. Bagay yo grav wi la. Antouka snadje nou pral pran poz wi la. An nou pran e nou pral pran yon ti kout poz paske lè n vini nou pral e vrèman gade entènasyonal la. Ok nou pral gade entènasyonal la pou nou wè dosye Lig dè chanpyon, donk an tèm de statistik sa k te genyen, lòm di match, tout yon seri de detay de lig dè chanpyon paske va byen jou vandredi yo se yon revi de la semèn. E pou nou wè egalman Europa League lan lè kalifye e medam mesye pou nou wè egalman e pou nou wè tou pwogramasyon 5 gran chanpyona ewopeyen. An nou pran poz la, nap vini. Nou retounen medam mesye pou ke nou kontinye pataje enfòmasyon spòtiv yo alechèl entènasyonal. Alò nou pral gade e pou nou di ke Antonio Di Natale misye vini la ofisyèlman antrenè yon ekip ki rele Carrarese. Donk Carrarese se 15 zièm nan seri se an Itali. Bon antouka Antonio Di Natale ki prezante, ki pase de prezantasyon. Donk jodi a petèt ke li pral eseye fè premye zam ni. pou l wè ki kote sa ap rive. Donk se pa pou san rezon l al pran yon ekip kote ki pa gen twòp presyon, ki kenzyèm epi nan Seri C ankò. Ok. Donk, e ban m di n tou genyen Raheem Sterling donk ki se pwochen jwè ke Manchester City ta swete pwolonje. Medam, mesye, ane pwochèn Citizen yo kapab kanmenm tounen yo vè yon renouvèlman kontra de Phil Foden. Donk, antouka, mesye yo la yo plis gen lè wè Phil Foden nan yon pwofil misye. E, antouka. Donk. Ryan Sterling yo swete pwolonje l epi yo vle ankò toune vè yon renouvèlman kontra de Phil Foden. Bayern Munich kanta li menm li trè konfyan pou ki yo ta genyen Haaland. Li trè konfyan pou ki yo ta genyen Haaland, jwè Borussia Dortmund nan e map raple n tou Lewndowski se se konsa wi Bayern Munich te pran l se nan men Dortmund. Donk jodi a la mwen panse ke li enpòtan Donk Haaland bèl jwè sa, bèl jwè foutbòl ki kanmenm gen dè bagay ke l fè ok parapò avèk laj li, anben Bayern Munich ta swete gen l. Men yo di ke yo konnen ke misye pral rete nan ekip Borussia Dortmund nan, l ap rete egalman sezon pwochèn, lè sa kloz liberatwa misye a pral vin diminye a 75 milyon ewo e nan sans sa y ap kapab genyen jwè foutbòl la. Donk se konsa yo menm yo wè l, n ap pale byen de Bayern Munich medam mesye. Antouka, e ban m di n ke abit santral se rele Mario Dicks la. Donk, nou sonje abit sa a, se misye ki te abitre match Pòtigal-Sèbi a. Donk, match ki te fini 2, 2. Nou sonje gòl ke Ronaldo te fè ke, ki te refize. E lemond antye, anpil moun estime ke tout moun gade l. Paske, prensip foutbòl la nan lwa jwèt la, balon an pou l gòl, fòk li depase liy nan antyèman. Depi gon ti pwent rete, li pa bon. Pa gen bagay pi fò non. Se tout boul la ki pou depase. Bon, se sa l te ye nan ka Ronaldo a. E donk, men Mario Dix, li menm abit santral la, donk yo sanksyone misye pou ke l pa patisipe nan koup dErop la, medam mesye. An nou pran yon lòt chapit, se dosye Lig dè chanpyon. E nap pale la de Neymar dayè Neymar ki ta byen renmen vini la yon jwè pokè pokè pwofesyonèl e aprè karyè foutbòl li ok donk yon jwè pokè youn men son jwè pokè pwofesyonèl pou Neymar li donk Neymar sa e nap raple w misye te elu lòm di match nan rankontr Paris Saint Germain Bayern Munich la paske pa bliye m di nou son revi de la semèn rankontr Paris Saint Germain Bayern Munich lan kote ke nou konnen ekip parizyèn nan ki jwenn kalifikasyon le depan de la fòmasyon minikwaz. Medam, Mesye, nou soulinye absans Robert Lewandowski. Nou genyen gen plizyè jwè Bayern Munich ki pat la, men menm jan tou gen plizyè jwè Paris Saint-Germain a l'instar de Marco Verratti, eksetera ki pat la tou. Men Neymar, bagay sa mete ti diskisyon. Gen de moun ki wèl nòmal pou Neymar te l'homme du match, gen de moun ki pat wèl konsa, ok ki te wèl kontrèman. Men la nou oblije al chache yon statistik de Neil Maginier otou de rankont lan pou nou pote pou ou paske sa se djòb nou. Se djòb Kolo Spò pote pou ou chache enfòmasyon pou ou. Antouka, Neil Maginier nan match foutbòl sa, misye te touche e misye te touche 85 balon. Pa gen okenn jwè nan ekip Paris Saint-Germain ki te fè sa anplis misye. Se touche 85 boul medam mesye e misye fè 28 pas nan kan advès la. Nan kan advès la, Neymar fè 28 pas medam mesye se yon rekò ankò bò kote parizyen yo. 30 dyèl dispite rekò toujou. Sa se rekò nan match la. Donk misye fè 30 dyèl medam mesye. e li sibi 7 fot, pa gen okenn jwè nan match foutbòl lan ki te sibi plis fot ke Neymar, se misye ki sibi plis fot e misye fè 6 tir ok, misye fè 6 tir nan rankont foutbòl la, son rekò medam mesye, te gen 3 kadre ladann, donk se rekò nan match la donk sa fè nou konprann ke an tèm de statistik se sa ke li te ye pou Neymar medam mesye Junior ok. Lòt fè a sinyale ankò sa n te wè pandan semèn nan se Eder Militao Eder Militao Eder Militao Misye te batay anpil Misye te goumen anpil Misye pran responsabilite li Lè w pa genyen yon chanyè santral ki pa gen titilè yo li pa gen Raphael Varane li pa gen Sergio Ramos ou konprann mwen Epi kounya w vin gen 2 jwè, youn se yon rezèvis ki se Eder Militao, epi w gen Nacho ki se yon lòt rezèvis men ki se yon, kòman m te ka di sa, Nacho misye se yon jokè, paske dèfwa li adwat, dèfwa l agoch, dèfwa l nan laks. Ok, donk 2 mesye sa yo, yo jwe, yo jwe gwo match men Eder Militao, misye jwe kademen 10 minit boul la, misye touche 53 balon, misye gen 4 nan 5 dyèl ke l te fè. Pandan nan match la, misye fè 7 degajman e lè map pale w la, misye bloke 3 tir, misye fè 2 tak ok, pa gen okenn jwè ki te pase sou misye nan match la. Donk m panse ke misye te merite felisitasyon, se te youn nan meyè jwè rankont la. M pa di se li, men se youn, pa rapò avèk son plas, e pou misye ta di son plas lap kenbe. Pase jodi a la, mesye zanmi Tramòs tankou wi, gen nèg ki pap dakò avè m. Pase ke si Ramòs vle jwe m pa gen pwoblèm non, men pa bliye Ramòs bezwen pwolonje kontra l e l vle ogmante sou salè l. E dènye enfòmasyon ke m gen la, Real Madrid prè. Pase ke faz sa yo gen moun ki ap jwe yo kounya. Se yo k ap jwe l. Malgre pa gen Dani Carvajal. Èske w konprann? Donk Real kanmèm li kalifye. M pral vin sou sa. Real Madrid an tèm de statistik. 3 dènye edisyon Lig dè Chanpyon Real Madrid fè demi final yo Real Madrid chanpyon 3 dènye edisyon Real Madrid li fè demi final yo li chanpyon sa se statistik m pa di l pral chanpyon non men m ap ba nou statistik statistik medam mesye donk depi l kalifye l chanpyon Haaland Li fè 7 match li pa fè yon gòl. Yon piti tan. E defè gòl la a ki vin mete yon ti enkyetid, 7 match youn aprè lòt, Haaland misye pa fè gòl. Ankò, statistik m ap ba nou la. Kylian Mbappé, dènye fwa ke misye te jwe, Kylian Mbappé, dènye fwa ke li te jwe fas Manchester City, lè sa se avèk ekip Monaco a, misye te genyen 18 tan, medam mesye. E misye te make premye gòl li lè sa a nan Lig dè Chanpyon. Ki sa k pral pase? Nou pa konnen. Manchester City pèdi yon sèl nan 20 dènye match li medam mesye e grenn match sa se te Olympique Lyonnais ekip an Frans ki te bat li statistik map ba nou pi rèd ranje kò nou pou nou pran statistik la ok Zinedine Zidane jodi an li genyen misye gen 3 defi Zidane antrenè Real Madrid lan. Misye gen 3 defi jodi a la. 3 defi a. Premyèman, se vini premye antrenè Real Madrid ki ranpòte 2 fwa double Liga, Lig dè Chanpyon. Pou misye vini premyè antrenè Real Madrid ki ranpòte 2 fwa double. ann di Lig dè chanpyon, Liga. Sa vle di misye fè l deja. Men kounye a, si l refè l ankò, li ta pran Lig dè chanpyon, li pran Liga, l ap vini premye antrenè ki fè sa. Make sa m di nou la. Sa se premye defi a. Dezyèm defi pou Zidane leve, pou l ta vini sèl antrenè nan istwa ki ta gen 4 Lig dè chanpyon. Bagay ki fasil. Men, pandan li pa fasil, sa vle di lè yon moun fè l, fò onore l. Paske la misye sou wout la, paske li pami 4 ekip k ap jwe demi final yo. Twazyèm defi, se ta ranpòte 2 liga youn apre lòt, medam mesye, ke sa depi 2008 sa pa fèt avèk Capello, si n sonje egalman Schuster. Depi 2008 ke sa pa fèt. Enben pou misye ta vini, e antrenè oubyen ki ta ranpòte 2 liga youn aprè lòt pou premye fwa. Antouka m panse ke se sa. E m ap raple n pou match Real Madrid lan, e an pasan ke se Casemiro, Deux Hommes, se misye ki te eli L'Homme du Match nan rankont Liverpool te resevwa Real Madrid nan kar de final retou Lig dè Chanpyon an e m ap di n tou genyen e misye pitit ki rele kòman misye Gundogan, Gundogan se misye ki te eli L'Homme du Match. Nan rankont Chelsea te resevwa FC Porto a medam mesye. Donk m panse ke se sa e ekip de la semèn nan zafè lig dè chanpyon bon m pataje l avèk nou vit. Ok donk ou genyen nan defans lan Jerome Boateng ou genyen e mesye sa alò fò m gade byen pou nou wi gen Mbemba. ok genyen egalman Hernandez ki se jwè Bayern Munich men Mbemba misye se jwè FC Porto genyen Nacho a dwat se jwè Real de Madrid David Alaba Bayern Munich genyen Jorginho Chelsea e Bellingham Dortmund epi genyen e Foden Manchester City Nou pa bliye Riyad Mahrez, Manchester City epi Choupo-Moting, Bayern Munich. Donk sa se 11 de la semaine medam mesye pou la Ligue des Champions. Banm ba nou kòman sa ye pou dat demi final yo. Demi final ale e 27 avril Real de Madrid, Chelsea, 28 avril Paris Saint-Germain, Manchester City. Donk se sa ki se pwogram nan. demi final ale 27 avril kap vini la Real de Madrid ap resevwa Chelsea 28 avril Paris Saint Germain ap resevwa Manchester City tout match sa yo sa 3 zè pa bliye sa epi match rete yo se pral 4 mai Manchester City ap resevwa Paris le sa epi 5 mai Chelsea ap resevwa Real Madrid donk sa se pwogramasyon medam mesye demi final lig dè chanpyon mwen panse ke sa li enpòtan donk e si m ta vle fè imou nan emisyon an. Donk, gen 3 Mendy. Nou gon Mendy se pòtye ekip Chelsea a. Nou gon Mendy se jwè Real Madrid, donk sa n rele Ferland Mendy a. Nou gen tou Benjamin Mendy ki se jwè Manchester City. Donk nenpòt fason, fòk gon Mendy al nan final. Ok! E, ban m ale pou m di nou ke, nòmalman, donk, e, Riyad Mahrez misye fè deklarasyon sou doub konfwontasyon e fas Paris an. Donk, Riyad Mahrez nou konnen. Misye di nan deklarasyon l yo ke se trè byen pou li, se yon bagay patikilye, li spesyal, paske li soti Pari. Misye di l soti Pari e l fèt a Pari, donk li grandi a Pari, donk se pral yon bagay spesyal pou li menm. Donk li trè kontan pou l jwe kont ekip sa a e se pral yon trè gran match. Yo se deklarasyon Riyad Marèz, medam mesye. Donk 14 dènye match Real Madrid yo, si n gade byen pou n wè, se 11 viktwa, 3 match nul pou ekip Real Madrid lan. Zewo defèt, yo make 25 gòl, yo pran 8 gòl, epi yo fè 5 match ke yo pa pran gòl. Donk Real Madrid, li an demi final pou fanatik Real yo apre 3 zan. Depi 2018, ok? Fè 2019, 2020 e la nou an 2021. Donk Real Madrid li nan demi final e Real Madrid pral dispite. pou la trèntyèm fwa nan istwa li demi final Lig dè Chanpyon. Donk, m panse ke li enpòtan pou m di n ke Real Madrid egalman ranpòte Lig dè Chanpyon an tou lè twa dènyè fwa yo ke li te kalifye pou demi final, 2016, 2017, 2018, 2021 an se kesyon ke n ap poze. Nou prale nan Europa League la kounya. Europa League lan, donk n ap raple moun yo, nou deja konnen 4 ekip ki kalifye, ok. Nou konn 4 ekip ki kalifye pou demi final Europa League yo. Men fò m di n se pou premyè fwa an 1932 ke Arsenal li make 3 gòl sou 4 dènye match konsekitiv aleksteryè, tout konpetisyon konfonn. Se enfòmasyon m ap ba nou la a, an nou pran yo ansanm, depi 1932, Arsenal li make 3 gòl sou 4 dènye match konsekitif ke l jwe aleksteryè, medam mesye, tout konpetisyon konfondi. AS Roma li an demi final, donk AS Roma ki rive ekate Ajax Amsterdam nan yon match fou, ok, donk dans la douleur, men kanmenm yo arive pase, menm si se match nul yon gòl patou, men match ale an, te jwe an favè yo. Donk an nou gade ansanm rezilta yo trè vit. Donk Villarreal Dinamo Zagreb se 2 1 hein Villarreal Dinamo Zagreb se 2 1 e alò banm banm di n ke AS Roma li fè match nul avèk Ajax Amsterdam yon gòl patou. Donk nan totalite rankont yo se 3 2 an favè ekip AS Roma. AS Roma kalifye e Arsenal li genyen Slavia Prague 4 gòl a 0. Ansanm match yo se 5 1 an favè ekip Arsenal la. Epi gen Manchester United ki genyen Granada 2 zero, konsèp 2 match yo se 4 zero an favè ekip Manchester United lan e nou vin genyen demi final sa yo nan zafè Europa League lan, Manchester United, AS Roma, Villarreal, Arsenal. Donk finalman e Unai Emry misye genlè se lòm pou Europa League lan, m pa ka konprann bagay sa, misye pral fè demi final avèk ekip Villarreal la. Lòt enfòmasyon pou ke nou refème, fò m di n se pwogramasyon wikenn nan. pwogramasyon chanpyona yo pandan wikenn nan nan premye lig lan medam mesye e map raple n ke samdi sa a samdi 17 avril 2021 an gen Newcastle United ki dwe jwe avèk West Ham United Wolverhampton Sheffield United Arsenal Fulham se pou dimanch epi Manchester City Burnley ankò pou dimanch. Donk n ap raple w klasman an, Manchester City 74 pwen, Manchester United 63 pwen dezyèm, Leicester twazyèm 56 pwen, katriyèm West Ham United genyen 55 pwen, senkyèm Chelsea e 54 pwen medam mesye epi sizyèm se Liverpool 52 pwen, setyèm Tottenham 49 pwen, uityèm Everton ki genyen 48 pwen, devyèm Arsenal gen.

Torino Parme e a pati de midi epi Naples Inter de Milan se medam mesye a 2 zè 45 donk sa se pwogramasyon donk sanpwona Itali an e nap raple w ke Inter de Milan pou 30 jounen an se 74 pwen li premye dezyèm Milan AC 63 twazyèm Juventus 62 pwen katriyèm Atalanta 61 pwen e senkyèm se Naples ki genyen 59 pwen.

Samdi 17 avril nan Dimanch, Paris Saint-Germain Saint Etienne se a 7 è nan maten, de trè to, Brest Lens, Dijon Nice, Nîmes Strasbourg, Reims Metz, Monaco Bordeaux. Monaco ap tonbe nan deplasman lakay Bordeaux, alòske Nantes ap resevwa Olympique Lyonnais. Men map raple nou ke Lille gen 69 pwen l premye, pou 32 jounen an, dezyèm Paris Saint-Germain 66 pwen, 3 pwen diferansye yo. twazyèm Monaco, 65 pwen, katriyèm Olympique Lyonnais, 64 pwen, senkyèm Lens genyen 52 pwen, Olympique de Marseille genyen 49 pwen. Donk se konsa l ye medam mesye. Antouka, m ap raple nou, jounen samdi an la a se final koup di wa, final koup di wa ki pral mete Athletic Bilbao Barcelone se a 3 zè 30, 3 zè 30 Athletic Bilbao Barcelone medam mesye. M panse ke fanatik boul tizè foutbòl nou konn randevou a deja se radyo max FM li ye ok radyo max FM 104 pwen 5 lan m salye tout moun m salye m tou pwofite salye direktè Ricardo ki tap fete yon nouvo prentan m salye pdg Jean Max salye madam ni salye tout staff ki ap dirije radyo max FM nan yo tout ki fè m konfyans jodi a ki fè ke m la e medam mesye m salye Andy Bouldog ok Andy Bouldog ki se yon gwo fanatik emisyon sa. ki pote anpil konsèy pou nou, mwen renmen sa Andy bon bagay, m salye egalman Evens Joseph Atomic, donk tout moun, Sheila Hyppolite, e tout moun non sans oubyen non lòt ki pote soutyen yo avèm. Mesye lè nou ekri on grenn kòmantè li fèm byen anpil. Si m ta wè jan m pa dòmi chak fwa nou fè on ti kòmantè anba on anba on serye m pa dòmi m paske m di e travay la ap mache bagay ou konprann sa vle di ke se enpòtan m salye sponsor yo rive sou nou paske Telefòn mwen se 44 29 66 74, 44 29 66 74. Ou konprann sa m di n lan? E n ap wè l ap pase anba ekran an gade yo, gade nimewo a, gade tout bagay, 44 29 66 74 lan, ekri n, ekri n, rele nou, pale avè nou, ankouraje nou nan fason ke w kapab, nou pa cheran, dayè se yon emisyon ki fèk demare, menm si nou wè l parèt a tout dan nan djòl li, men, mèdam mesye, nou kwè m ke gen de bagay k ap vini. M ap remèsye ankò yon ti kout dèy medya. e k ap fè yon gwo travay nan vil la, pase gen yon ti koudèy depi se zafè politik, zafè mizik, menm zafè spò yon ti koudèy ladan l, tout bagay, mwen panse sa se a felisite, fò nou ankouraje jèn yo, se pa sèlman nèg k ap lage nenpòt bagay, m pa gen pwoblèm chak moun jere afè yo, men moun k ap fè de bagay pozitif tou, nou menm ki se fanatik, fòk nou ankouraje yo, se sa, pase pandan n ap pale de gouvènman, n ap pale de opozisyon, n ap pale de lòt, men nou menm tou travay pa nou an fò nou fè l atravè rezo sosyo yo. Rezo sosyo jodi a gade janm chita la gade janm la nan studio m ok gade jan nou chita nap gade se fò nou fèl ou konprann donk panse ke li enpòtan abòne like alò map raple nou ankò jan pou nou abòne an se ale e nap pral kote nou wè make sabòne a epi nou klike epi ou vin klike ou tou abòne men gen lòt bagay ou ka fè toujou. ale sou notifikasyon an, sou klòch notifikasyon an epi ou aktive l sou tout. Donk lè konsa ou gen all, sa pral depan de lang telefòn ou an bay ou endike a. Donk lè pou vin fè sa, epi chak sa m lage ou tou gen l. Kontinye abòne paske san nou menm pa gen koulospob. Se koulman n ap toujou la, men san nou menm, mèt kwè m, pa gen koulospob, pa gen spèsta nan sa.